Yon sèl grenn boul la m kite se li k sòti. An wè. Grenn boul mwen kite a ki se 48 lan se li k soti. Pa bliye m toujou di nou fliks otantik se yon kalkil ki trè pwisan ki pa mele avèk lòt kalkil li menm li pou kont li. Depi ke on boul soti ou sipoze swiv tablo a sa gen ladan l. Yo te bay 0 5 premye lo. Yè nou gen nan 05, ebyen nou gen 38 nou gen 48, ebyen m te sèlman pran 38 m kite 48. Ebyen sa m kite a se li k soti. Sak fè m pi mal la ankò, yè yè swa, yè swa m fè maryaj, m fè maryaj 48 pa 63. Yèswa m fèl men tiraj men maten an men yèswa m fè men kote m te fèl nou wè 63 48 m fè 63 48 ebyen m pa konn sak pase m paske nan flux otantik yo m di a map sèlman pran 38 sèlman. Ebyen nou pèdi tiraj lan fanatik yo. Ebyen nou konnen depi avan yè la m pa pèdi. Bon e gen gen pèdi nan jwèt lan tou. M swete nou konn sa m konnen gen moun ki pap kontan men fò nou konnen gen sa nan tiraj lan ok. Ebyen an ale nou pral frape la pou tiraj maten an. Ebyen pa bliye la se yon sèl grenn boul ki rete, yo bay 16, 16 te fè twazyèm lo nan Florida l poko soti nan Nouyòk, yo bay 0 senk premye lo yo vin bay 48, 84 premye lo. Ebyen la rete 27 rete 38 ok nou pral gade pou nou wè kote n ka jwenn 38 avè avèk 27 ebyen se konsa nou pral li la aswè a fò n frape tiraj lan se pi gwo erè m te ka fè Pito m te Pito m te vin avè tou de. 38 84 Men m kite youn m vin a youn m kite youn Ann ale N ap mande w pou w like pou w abone paske nou menm n ap fè yon travay serye nou pa janm pèdi fasil e nou rate tiraj sa la m swete fanatik yo nou konprann sa paske se yon genyen yon pèdi Ann ale. Yo bay 84, se a 84 nou pral travay, 84 ok m panse n ap jwenn n ap jwenn n ap jwenn 83 kanmenm e la n ap gen 63 epi n ap gen 01 ok ebyen la an n ale. Flixotantik yo la pa bliye fanatik yo pa bliye flixotantik yo ok m toujou di nou sa paske se 3 boul kap soti 3 boul kap soti mwen menm pou kont mwen menm m gentan vin avè 6 ebyen si m vin avè 6 la m paka vin avè ankò se pou rezon sa yè swa lè m fè kalkil lan m gentan di a map vin avè 48 avè 38 m di non. E boul yo ap trop nan men nou. Banm kite 48 banm pran 38 paske 38 poko soti menm menm menm menm menm. Ann ale. La nap gen 83. 83 se boul ki pi cho pou aswe a la nan flix otantik yo. Ok la nap gen 82. Epi nap gen 81.

Epi 98. Nan zòn sa la n ap gen 64. Epi la n ap gen 0 2. Ok. N ale. Like videyo a pou nou. Pataje l a yon zanmi w. E nou di zanmi ki toujou pataje pou nou yo. Nou di yon gwo kout mèsi. Ok. Mèsi sa a. E s on mèsi k pa ret a mèsi. Mèsi anpil anpil ou menm ki toujou ede nou. Bay chanèl la chanèl pa w. Ok si nap fè travay sa la se yon lè konsa nou rate e lèm rate yo m pa m pa m pa rate pou kreten non ok e se si lèm rate gen moun ki genyen paske imajine w maten an si map moutre sa konsa gen moun gen moun ki ka di a kòm chonay pran 38 li kite 48 Banm pran banm pran grenn ki rete a gen moun gen moun konnen ki entèlijan men nou pa rive jiske la se sa nou bay la e li menm nou konte ebyen pa bliye tou pou Florida nou te genyen 75 men se nan maryaj 95 se nan maryaj nou te ba ou l m panse m te fè 95 03 ok nou te fè 95 03 M swete yon moun ki te renmen 95 te ka genyen ladan. Malgre nou te gen toule 3 lo yo nan Florida, nou pa t pran 57. Ann ale. Nou fin pèdi, nou pèdi. Ann pa tounen sou sa, ann ale. Pase gen pèdi tou nan jwèt la. 75, 95, ok. Nou pa benyen pran lòt 95 lan la e menm nan l ap bay. La n ap gen 94. Epi la n ap gen katrevennsèz, la n ap gen swasannkatòz, epi la n ap gen swasannsèz. Bon, e yon sèl ti pwoblèm m gen avè tchèk lan, se paske li bay twòp boul. Apre sa, si l pa t bay twòp boul, se pa ti tchèk non nou t ap gen. Menm toujou fè efò, atout li bay tout boul sa. Boul m retire pou nou yo nou toujou wè em toujou kraze. Sa se depi avan yè la nou pa pèdi ok sa jodia e te jou nou pou nou te pèdi paske nou gen 84 nou kitel nou kitel ebyen la nap fè maryaj pou ou fanatik yo maryaj jodia m santi m ta frape selman avè flix otantik serye wi. M ta frape avè flix otantik pase flix otantik la monchè son bagay m paka konprann li ba la tèlman soti aplon tout sa w wè yo yo fèt aplon yo soti byen ok la nap genyen loto 3 chif. Epi la nap genyen bolet. M vreman egret yè m bay yon maryaj yè m bay yon maryaj ebyen jodia l soti tet chaje humm ebyen fanatik yo kisa nou pral fè la nou pral fè maryaj nou pral fè loto 4 chif loto 3 chif bolet pa bliye a chak fwa gon yon zanmi ki pale m toujou la pou m reponn. Depi m disponib m reponn. Gen moun ki di pou m fè New York yo apa, pou m fè Florida apa. Ok. Gen moun ki fè 2 videyo, sa ka rive moun nan, tout moun pa gen menm tan. Pa bliye m pa nan peyi m, m swete nou konprann, m pa nan peyi m. Si m te nan peyi m ok, m te gen tan m t ap fè 2 videyo. Men m pa gen tan. M pa gen tan. Paske e pa sa senpleman m gen pou m fè, m gen pwòp tèt pa m tou pou m jere. Ebyen si m gen pwòp tèt pa m pou m jere, fè 2 videyo pa fasil. Tande byen, nou wè videyo sa a m ap fè a la, tout youtoubè nou wè k ap fè videyo, pou m fè videyo a al t koute m ontan. Si m, m pa ka lage videyo a sou youtoub konsa, l ap pran nenpòt 3 a 4 èdtan avan l ale. Nou oblije pase l sou yon aplikasyon, aplikasyon sa se youtoubè, moun ki fè youtoub kap konnen l, pou kraze kapasite de videyo a. Lè w fin kraze videyo a, kounye a pou al pou w ale pou w ale voye l sou telefòn ou, lè w fin voye l sou telefòn ou lap pran nenpòt e 10 minit lè w fin voye l sou telefòn ou kounya pou al voye l ankò sou youtube youtube la lap pran entènèt e lap pran tan m swete nou konprann e m pa gen tan pou m fè 2 videyo pou nou se sak fè nou bay 6 boul 6 boul la kisa w ap fè avè l wap jwe florida avan e tout moun e konsa yo fè l wap jwe florida avan florida tire nan yon espas kote wap gentan al jwe nouyòk. Kounye a depi ou wè ke boul ou te jwe yo, yo soti nan New York, si ou wè egzanp 95 soti nan New York, ebyen ou pa jwe l nan Flo, e si ou wè l soti nan Florida ou pa jwe l nan New York, si ou te renmen l, ou santi l ka soti ni nan Florida ni nan New York, ou jwe l tou 2 kote, men ou ka fin jwe Florida avan, si ou genyen, ou frape pi fò nan New York, se konsa yo fè l, ebyen mwen menm m pap ka fè 2 videyo m pa pwomèt nou sa menm menm menm menm menm menm menm. Jan map fè la e konsa map fèl paske m pa nan peyim fòk m jere tèt mwen fòm chache manje m manje tou ok ann ale nou pral fè maryaj maryaj nap fè la fanatik yo nap fè 83 ok nap fè 83 pa 61 m pral moutre nou sak fè se li m fè ok pa bliye yo bay. Zero senk te fè premye lo. E sak fèm di nou fanatik yo veye veye anwo veye anba aflix otantik sa yo map pale tout tan ok yo bay zero senk zero senk vin ba nou katreven kat karantwit menn yo tou kole ebyen la sak fè nou fè trantwit e katreven twa vè sèz se paske yo nan menm lign ebyen nou fè trantwit pa max sa rele max

M toujou moutre nou bagay yo grenn pa grenn, ebyen e sak fè nou pral tcheke ni 46, paske depi 57, 75 fin bay la yo ka baw 46 oswa 67 nan flix otantik max sa. Men pa bliye, pa bliye gen yon kalkil ki di nou, e meni.

75 egal 41, e 75 la nou wè l, epi la yo di nou, e kan ti vwa 75 va jwe 41, nou ranplase l la pa sa, paske se menm nan l ye, kan ti vwa 13, ok, va jwe 67, ebyen se menm bagay la.

Ebyen la nou fè 41, nou pral frape l avè yon boul otantik. N ap frape 41 avèk yon boul otantik fanatik yo. Avan, nou konnen fò m di nou mayaj yo nou veye yo la. Mayaj n ap veye, n ap veye premye a. W ap veye 82 62, w ap veye 98 81. An ale.

Nou konnen nou konn koman pou nou virel nou pwal tcheke nou pwal tcheke 18. Mhmm kès nou pwal de la yo bay 75 yo bay 75 nou pwal tape 60 nou pwal frape fliks otantik de 41. Nap pouse w Grenn sa wap veye la nap pouse w 414 Wap vire l Ebyen nou ba w 414 Lè wap vire l la ap ba w 114 Lap ba w 4 pwent Lè w vire 114 ankò lap ba ou L ap ba ou 441. Ok. Epi la l pral ba ou 100. Li pral ba ou 141. Ok, 141. Se 4 pwent l ap ba ou ebyen w ap gade sou sa pou fè l tou. Ebyen si gon grenn boul ou menm ou ta vle jwe fò la apremidi an li pa lòt non.

99 de 0 Ok Men boul nap jwe la Premye boul nap pran Malgre li pa sou fliks Nap pran nan van ki se 18 81 Map repete yo konsa pito Nap pran 38 83 Kom dezyem boul ki pi cho

Ebyen lòt boul nou pral pran la nou pral pran 61 na pran 61 kòm katriyèm boul ok nou pral pran 41 kòm flix otantik de 75 ke nou pat genyen epi nou prale avè 82 eske nou dwe pran 82. Ok nou pap pran 82 Nou pap pran 82 fanatik yo nou prale avèk Ok Ebyen nou pap pran 82 Boul nou prale avè la nou prale avè 64 Ok se la nou mete fen Men 4 boul ki pi cho la pou aswè a E nale babay tout moun like abone Se te zanmi paw Shonay.